Mesye dam la sosyete, jodi a ankò deba channmas antre lakay nou. Kote mwen menm Bernard Antoine avèk mesye Civil Dieuseul pwal fouye zo lan kalalou, detike trip foumi, bwase lide sou tout lide k pa janm sispann fè lavi konn dede nan zo kòlòs bò a tèt nou. Se sa k fè jodi a nou pwal pwize, nou pwal ba nou anpil Enfòmasyon sou sa k rele jewopolitik. Se sa kè m chwazi tèm sa, Ki konsekans gè Larisi avèk Ikrèn nan ka genyen sou avni politik, sosyal, ekonomik mond lan?
A mèsi mèt Bernard e mèsi Stevenson, mèsi popilasyon kap tande ki pral tande nou la Channmas e nou retounen lakay ankò sou katriyèm videyo e jodi a la. Se yon moman fanatik Team Aksyon, fanatik Mèt Beny yo te mande nou jewopolitik pou nou te ka pale yo de bagay gè Ikrèn nan, ki konsekans li genyen sou avni Ayiti e limanite. E nou pral bay tout detay yo la a, jounen jodi a la a, e konfli a pran yon lòt dimansyon. E fò n ta fè yon ti apèl avèk istwa tou Mèt Beny. E nou konnen gè Ikrèn Larisi a, peyi sa yo te fè pati e anpi esklav avèk Katrin 2, avèk Katrin 2 e Belarusi. e Catherine ii t ap dirije anpi sklav la nan peryòd kenzyèm, sèzyèm syèk yo. E apre anpi sa pral eklate ou pral jwenn linyon sovyetik ki pral konstwi an 1922 avè Ikrèn. E fò nou konnen e peyi sa yo e de twa kòm se twa sa yo ye ni Belarisi e ni Kyèv ni Larisi. Dabò peyi a pa t rele Ikrèn se Kyèv li te ye. Lè w rele l Ikrèn li rele l la grande pontière. Sa vle di nou fè yon apèl avèk istwa e se yon de peyi ki la depi kèk tan. E nou konn istwa sa a kote Wis yo pa t gen tè. Wis se nomad yo te ye. Se Kyèv ki pa resevwa yo. Se sa k fè Vladimir Poutine di ou Ikrèn se patrimwàn Larisi. Kyèv se kapital li. Se pa Moskou. Malgre Moskou se yon bèl kapital, se bizanten yo an tèm distwa. Se likrèn ki gen pi gwo listwa pase menm la Russie nap pale a la. Se degouden a 50 kob. E nou wè gon konpli mondyal o nivo jeopolitik ant lotan e la Russie e inyon ewopeèn, tout peyi sa yo, e jounen jodi a la ki yon katastwòf pou mond lan. Jan mèt Bèna sot pale a la, o nivo ekonomi, sosyal, politik e yo anonse. Si gè sa kontinye, pral gen anpil pwoblèm nan lemond. E nou wè de jou an jou, Larisi ap devlope de asenal zam ki pi terib. E m ap fè yon ti kout tou piti, e m ta swete e nou pral gade deba la a, kisa Mèt Bèna pral di nan dyakout li pou l avanse yon ti pawòl tou piti. Mezanmi bagay la kontinye, n ap tranble rezo a jodi a. E sa k kè m di nou, moun ki poko abone yo, al abone, Deba Channmas, al nan ti klòch. notifikasyon an fèl e patajel a zanmi nou wi nou pral striktire deba paske gen kesyon kiltirèl etnografik politik sosyal ki antre an liy de kont yak fè mesye ti max nan fouye zo nan kalalou lap woule de pwent tete listwa lap woule de pwent tete listwa lal nan nannan listwa menm poul moutre nou ke bagay la li gon konsekans kiltirèl li gon konsekans politik el gon konsekans sosyal Se kwape tout delenkans eksepsyonèl, tout delenkans, lekspansyon de la delenkans ki fè ke Poutin li chwazi vle kwape nèg oksidantal yo k ap vini avèk panse inik, mès inik, kilti inik, yon mond inilateral kote mès yo, koutim yo, nèg yo vle kwape yo, kraze bagay la nan men moun. Mesye, T-Max, ou pou ne pa di Disip Dyesèl, li pwal ba nou bagay. E chita byen wi, chita byen pou nou tande koze. E premye sa nap di, la Risi gen yon teritwa ki evalye a 17 milyon kilomèt kare, kapital li se Moskou. E Ikrèn, kapital li se Kyèv, e li gen yon teritwa ki evalye a 150 mil kilomèt kare. e kapitalis se Kyèv. E li klè, misye ap pale de kesyon kilti. E peyi sa yo, yo fè an pati anpi slav. E slav yo ye, desandan slav yo ye. Relijyon yo se òtodòks. E nou konnen ki wòl òtodòks la te jwe nevyèm syèk. E a kesyon refòm n ap pale, se òtodòks la ki vin poze pwoblèm refòm ann Ewòp. Se pa Maten Litè, pa Kalven. Se manti sa yo ba nou nan listwa. E gen lòt bagay n ap di la, e li klè batay sa a, se yon batay k ap fèt onivo espas, pou yo pran teritwa. E li klè, loksidan bezwen pran Ikrèn pou l an avè Ikrèn pou l ansèkle Larisi, pou l pran menmiz sou Lamè Nwa, sou la zòn Azov la. Nou konnen Lamè Nwa a te gon peryòd ki t ap fè gwo batay pandan Anpi Otoman, e Lapès, e Lagrès, e menm Lawomantik. Se yon zòn estratejik depi w gen Lamè Nwa a, Lamè Azov, ou domine tout limanite. E sa k fè Poutin konprann sa sou yon plan estratejik, li fè pran tout zòn Lamè Nwa yo. Se bloke tout espas pou loksidan yo. E malgre nou wè tout zam loksidan ap bay, e 20 milya, 10 milya, tout fè fayit, tout tonbe nan twou. Paske devan lame ris ki se yon gran lame, ki gen tout kapasite sa yo, kapasite sa yo, e l ap depiye loksidan a tout kapasite teknoloji inovan li genyen yo la jounen jodi a. E sou le plan kiltirèl, jan Bède ap pale la a, e y a la chòk kiltirèl. Kote gen yon sanm de valè loksidan vle bay. Sa n ap di LGTB, sa rele masimadi, omoseksyèl. E tout bagay sa yo, e se tout bagay sa ki fè Poutine kont mond ilateral la. Sa yo rele lamondyalizasyon poutèt sa nou menm nou di nan deba Channmas gen sa ki rele katriyèm nouvèl òd mondyal. Poutine vle demondyalize lemond. On apèl la poutinoloji, sèt yn vizyon panse pou chanje òd kapitalis mondyal la pou yon lòt lòt mond, pou yon lòt nivo. Aprè tout istwa, aprè tout panorama istorik, filozofik, etnografik de gwo bout tè sa yo, 2 gwo bout peyi sa yo ki se Likrèn e la Risi, kounye a ki sa ki enpòtan pou nou, se pale de konsekans lan, apwòch teleonomik, apwòch de finalite, ki sa gè sa pral gen kòm konsekans sou limanite e sou nou menm ki se Ayiti. Mèt Cyril Dieuseul, n ap tande w. E ki konsekans gè sa pral genyen sou limanite e Ayiti, nou wè la Risi se youn nan premye ekspòtatè ble nan lemond e nou wè. Kijan la Russie fèmen ikrèn nan lamè nwa paske ikrèn paka espòte ble paske la Russie avè ikrèn sèlman espòte 30 pousan ble sou mache mondyal la nap pran sèl la Russie sèlman espòte 35 milyon tòn de ble pa ane sa vle di la Russie gon sanm de matyè premye nap pran egzanp lè w pran titàn lè w pran angrè la Russie dezyèm peyi espòtatè angrè dan lemond aprè la chine gon ansanm de matyè premye Se la Russie ki ki vann yo sou mache mondyal la. Sa vle di konsekans gè a l gon gwo konsekans kriz ekonomi. Yo menm prevwa ka gen e ka gen sa k rele resesyon mondyal. Yo menm prevwa ka gen ka gen ka gen famin. OMC prevwa ka gen 2 milya moun sou planèt la ki ka mouri de fen. Sitou le peyi tyèmond. E nou wè la Russie ap siyen dezakò avè Mali, avè la Sèbi, dezakò peyi ki alye l pou l bay ble. Menm Lewòp kòmanse ap rele anmwey. E paske enflasyon kòmanse ap moute an Lewòp e gaz la kòmanse ap moute. E sa vle di, La Rousi sèlman absòbe, La Rousi sèlman li absòbe mache mondyal la 45 pousan gaz mondyal. Sa vle di, ou pa ka, e sa vle di gen gwo kriz. E yo menm prevwa Poutine ka fè gaz la moute a 200 dola ameriken, 200 dola ameriken sou mache mondyal la. E nou wè se tout konsekans sa yo la. E nou menm antan peyi pòv, kote nou menm nou pa envesti nan agrikilti, se gaspiye n ap gaspiye lajan. E bagay sa pral gen gwo. konsekan sou lavi nou, sou lavi tout pèp sou tout latè. Se sa k fè nou di fòk nou genyen antant. Pase Vladimir Poutine enpò, yo pran 6700 sanksyon sou li, misye ap devye sanksyon yo. De jou an jou misye ap vin pi pisan. E militèman misye pran tout Lamè Nwa, tout zòn Azov yo, tout zòn lès. E li se misye ki kontwole tout danre alimantè ki te ka absòbe vè loksidan. E sa k fè konsekans sa yo mèt Bernard ap gade la a. M ap ba l yon ti pawòl pou l mete yon ti paj nan fiman an. Mezanmi!

Si nou jere bagay la byen, si nou jere konsekans lan byen, nou kapab jwenn yon seri de byenfè ladan l. E sa kè m di, m pral poze kesyon sa, e nou pral analize paske kesyon an se mwayen pou nou fè ekòl kominotè, pou n ede gwo mas pèp la. Gwo bout moun yo, tout je mete klere pou louvri je yo. Se la ke nou pral gade kouman, wi kouman nou ka itilize chòk sa ki gen lan mond lan antre loksidantal e lòt blòk la pou nou jwenn yon byenfè, pou nou redefini relasyon diplomatik nou, redefini relasyon politik nou, redefini relasyon ekonomik nou, redefini relasyon de sivilizasyon nou.
Jean Mèt Bènadya pou listwa nou konnen Larisi se premye peyi ki te konnen endepandans Ayiti. Nou wè kote Lafrik ap pozisyone l jounen jodi a, Mali, Lasèbi, yon ansanm de peyi k ap siyen akò avè Larisi. E nou wè Larisi rezoud kesyon fenomèn gansterizasyon ki te Mali. E menm jan nou menm nou wè fenomèn gansterizasyon k ap kraze Ayiti. Sa vle di akò koperasyon nou avè blòk sa yo y a lemonn è chanje, lemonn pa estatik, toutè dinamik. Se sa k fè n ap pale de katriyèm òd mondyal. e la lè katriyèm òg mondyal lè nap pale mondyal sou kisa liye se sak rele lekonomi entèkonekte le mond seten vilaj se sa liye e jounen jodia la nan sèl vilaj vilaj sa sou panse kap domine se la neo liberal kapitalis poutine di non pa gen ak vèmonn inilateral ankò pa gen sèl yon sèl valè misye vle tout valè la la valè afriken la valè arab la valè e e e e tout pèp nan amerik latin yo se sa bagay la ye e jounen jodia la yon mond miltipolè li pi bon pou nou. E la l ap pi ankouraje, w ap gen yon divèsite kiltirèl, w ap gen yon platfòm kiltirèl, tout pèp yo ap sanble, y ap santi yo alèz. Lè w gen yon monn inipolè, li pral bay plis pwoblèm. E jounen se sa a, lojik sa a nou menm, nou menm nan ann Ayiti, fò nou gen yon pozisyon jewopolitikman, paske nou se yon peyi k ap enpòte, e yo kraze agrikilti nou. E jounen jodi a se yon nesesite pou nou konprann demach mondyal sa a, sa k ap fèt nan monn nan la. De jou an jou, e nou wè Larisi ap pran espas, l ap pran anpil teritwa, e nan angiz Pou la Russie ta fè pèd, se gayen la Russie ap gayen. Dabò, nan gè a la Russie fè 250 milya de dola. Li double akò komèsyal li, gaz li, natirèl, chabon, avè la Chine, avè Lend. Sa vle di, pou founi, m ta mande mèt Bèna pou mwen konprann bagay sa a, sou le plan ekonomi, pou nèg ap fè gè, li di w, se, se, se, se gè a, e pa li k viktim, an di sa se gè l ap fè. La Russie, nan gè a la, li sot ranmase plis de 250 milya dola nan kès li. Sa w panse de mèt Bèna? Ki jan bagay sa fè fèt? Èske son bagay divinite li ye? Non, se travay, e kilti, e lekòl. Atravè sa w di a, m ka refoure kò m anndan listwa, m al konsilte konstitisyon 1805 lan. Lè m al konsilte konstitisyon 1805 lan, nou ka kesyone èske Poutin li pa li l wi. Nou ka kesyone relasyon istorik, relasyon istorik ki lye Ayiti avèk Larisi. Si Larisi se premye peyi ki konnen lendepandans nou, si Larisi

Lè n ap gade relasyon istorik nou, relasyon jewopolitik nou, e tout relasyon istorik, li kesyone relasyon jewopolitik. Paske pou papa a, ki se papa Desalin, li te vin wè ke kesyon de fwontyè la, s on blag li te ye. Fè se mwayen pou yo bloke w. Fè di pwen de vi jeopolitik bay fwontyè la pa egziste. Se di pwen de vi jeografik yo di tèl zòn nan gen fwontyè ou tèl zòn nan pa fò nou setan gade tout lòt peyi ki gen ki gen peyi doutremè. Si yo gen peyi doutremè se ke yo transande espas jeografik la pou yo kreye dòt eta ki pa nan zòn yo. E se la nou kapab itilize gè sa pou n retounen nan listwa nou e pou n konsolide. perenize relasyon diplomatik oubyen relasyon de rekonesans ke la Risi te premye moun sou latè ki te aksepte l. E yon bagay m ap di la ankò, e Mèt Bèna, e bagay m pa konprann nan gè sa a, 34 peyi ap bay Ikrèn zam, depi 2014, loksidan bay Ikrèn 150 milya dola zam. Sèl la Risi sèlman La Russie mete 2 zam deyò. Li mete yon zam ki rele Laser kap detwi satelit de reyon a 1500 kilomèt, kap detwi dwon a 5000 kilomèt, e kap fè a 5 segond dwon nan ap tounen dife. E li mete yon cha ki rele Terminator, li mete yon zam ki rele Thermobaric ki koupe ond elektwonik, ki koupe, ki fè w, ki fè w, menm, menm chalè, ou paka jwenn chalè. Epi tou, epi tou, wap gad bagay sa yo, sèl La Russie sèlman anfas loksidan. Nèg yo mache, yap mache. ale sikrèn e anpil peyi pa janm bay enfòmasyon sa yo, yo pa janm bay nouvèl sa e pi gwo konsekans ki gen la jounen jodi a la ozetazini pa gen lèt e nou dis ankò aktyèlman la ozetazini pa gen lèt an ewòp kòmanse gen gwo pwoblèm gen gwo pwoblèm an ewòp e makron mande makron mande pou lidè inyon ewopeyèn yo al chita avè anti poutine paske sitiyasyon an grav e konsekans an grav e sa vle di gè sa a. E si pa gen yon dat lage sou ajitasyon sou tab negosyasyon avè Vladimir Poutine, e nou wè se Lewòp kap efondre, nou te toujou di sa nan deba Channmas, le Inyon Ewopeèn ap kraze. Se sa bagay la ye. Nou wè angiz gè ap fèt pou ekonomi Larisi bese, denyè bagay Larisi pran la, la Poutine anonse li pral ogmante salè moun kap travay nan sektè piblik e prive, li pral ogmante e san fòt konsyon moun, li pral ògani, li pral mete plis asistans sosyal pou pèp pou pèp Larisi a. Sa vle di, yon, yon gè ap fèt pou nou menm, se Poutine ki ta pèdi, nou an se Larisi k ap kwak, se kès Larisi k ap gen kòb e an, sa n rele dò e Larisi, dò la pase a, a, a 30 pousan, Larisi ki vin gen plis dò an Ewòp. Akoz gè a, e jounen jodi a woub la poko ka sou yon plan mondyal. M te bezwen 180 woub pou yon dola ameriken, kounye a m bezwen 48 woub. Misye ap fè lagè monetè avèk nèg yo. E avè Vladimir Poutine, se lafen di dola. Se lafen de nouvèl lidè Bank Mondyal, FMI. Sa vle di, se tout done sa yo sou le plan estrateji, jewopolitik, jewoekonomi. e komèsyal kote nouvèl tandans mondyal ap chanje toutan kapital. Nou wè limanite ap pran pozisyon l, nou wè peyi Brics yo, nou wè Brezil anonse a Lula yo pral fè pwòp monè yo. Tout peyi sa yo Amerik ta antann, ta al met sanksyon sou Lawousi, yo di non, Brezil, Ajantin. E pou nou menm, daprè Xavier Moreau, Lawousi genyen gè lopinyon piblik la, 82 pousan moun sou planèt la dakò avè Poutine. E nèg yo konprann mond lan se ameriken inyon eyen non la pou tout lafrik byen koutim e se se sa kesyon senbolik la paske lafrik kwè nan poligami e sak fè lafrik avè lemond arab jwenn koutim se sou plan kiltirèl sou plan ide idantite paske lemond arab avè lafrik pa dakò avè sak rele le le mou je jete men le mouvman omoseksyèl le masivadi se tout bagay sa ki fè loksidan ap pè ap pèdi fasi devan vladimir poutine nan nouvèl gè sa kap deklare jounen jodia la diversion mas Nan travay ke n ap fè a, nou ka fè yon rezime tou piti pou nou moutre tout deba nou yo, tout tematik nou yo lye. Premye fwa nou te pale de newoliberalism nan, ki kote li te kòmanse e ki konsekans li genyen sou Ayiti. Kote nou te moutre moun yo ke bagay sa li kòmanse de jou menm pou Lafrans vin avèk na vir li vin menase teritwa endepandan nou an pou nou peye yo dèt de lendepandans. Li kontinye, Lòske Lèzetazini debake la an 1915, li vin vòlò rezèv dò nou. Se sa ke nou te kesyone sou neyoliberalis kote nèg yo te privatize tout bagay nou yo. Dezyèm deba ke nou te fè, Nou te wè kòman nou kapab swiv ki sa chanjman total kapital la ye e nou kapab itilize manyè ke Castro te itilize Kiba pou nou fè sa. E twazyèm nan nou te pale de chanje Ayiti. Delivre Ayiti nan gran maladi ke l ye a, se itilize refleksyon oubyen vizyon Jean-Jacques Dessalines nan pou n ka rive la. E katriyèm deba nou fè a tout yo lye, se kisa, kisa, kouman, ki konsekans ke gè Russie a ap genyen sou lavni mond lan avèk sou avni nou. Sa pou di lan. Kat chema sa yo, nou konstwi yon panse, nou konstwi yon refleksyon pou moun yo, pou ekòl kominotè la, pou mas yo, pou nou moutre mas yo ke tout bagay sa yo si yo lye, si nou vle chanje Ayiti, nou dwe itilize moman sa, moman istorik sa, moman gè sa pou nou rapwoche nou plis de Larisi. Se sa ke li ye. E kisa map di pou m bal konkli la a, e gen yon bagay nou pa konnen, misye tap pale de patrimwàn kiltirèl. Imedyatman Larisi antre nan Ikrèn, Larisi pa vòlè patrimwàn kiltirèl Ikrèn. Nou sonje nan gè Irak la, sòlda ameriken yo t al vòlè dè tablo, dè richès ki te nan Mezopotami. Se 2 bagay diferan, e paske Ris yo chita sou larezon, se òtodòks yo ye, e ameriken se yanki, se gwo soulye, se yo desandan anglè, anglo-sakson. E vandal ameriken yo ye, vòlò.
Sa vle di se de bagay diferan. E nou wè e sa k ap defini nan monn nan la a. E jan mèt Bèna ap fon pale a la a. E gon gon rapò k ap defini o nivo mondyal. Gen gon lòt bagay k ap fèt nan monn nan la. Sa k fè nou di dirijan yo fò yo gade le ton. Fò dirijan yo konn ki sa yo vle. Ki sa yo ka fè, ke fè. E jounen jodi a la a, nou redi sa ankò, lemonn inipolè a tonbe. E fas a desizyon politik k ap pran, oryantasyon k ap pran sou planèt la la a, e limanite, e gon chanjman k ap pase, gon van de chanjman. E poutèt sa nou menm tout deba n ap fè yo antre nan tèm tematik, ki jan n konprann chanjman k ap fè limanite a, ki jan n ka alinye nou nan chanjman sa a, pou n ka pote viktwa vizavi de paske nou se manman libète apati depi 1804. Se rèv sa a Poutine ap swiv la a. Poutine ap swiv Desalin, l ap swiv Kapwa, l ap swiv Goman, l ap swiv Akawo. Lap sou tchat enperyal. Se tout istwa Jean Bernard sot pale a Poutine swiv estrateji de gè ekonomik. Se li lap aplike la a e nou wè sa k pral pase. Misye ap kraze bounda nèg yo anndan lagè kou lòt lagè. Se sa lagè lestrateji de lagè. Sa k rele misye ap batay sou le plan ekonomik avèk nèg yo. Le batay ekonomik. Lagè ekonomik. E gè ekonomik sa a, ou wè, li tranble loksidan. E li tranble tout loksidan. E kounye a loksidan ap poze tèt li kesyon, kisa pou yo fè? E OMC di sa, men Poutine pral kreye famin nan mond lan. Nèg yo pa evalye fòs Larisi. Pou loksidan, yo te pran Larisi, san ansyen Inyon Sovyetik la. Sa ou pa fè afè listwa. Se poutèt sa nou di, anpil entelektyèl loksidan, se idyosi yo ye. Pa gen moun k ap vin mete FMI, Bank Mondyal, k ap vin mete rapò premye pisans mondyal, dezyèm pisans mondyal sou baz PIB. Sa vle di, Larisi moutre. Se li k alimante Lewòp. Se Larisi sèlman ki bay Lewòp 4 pousan matyè premye. Sa vle di, yon peyi ke w sot ap betize. Pou bay Larisi sanksyon ekonomik, fò se Lachin Larisi pou ye. Premye patenè komèsyal Larisi se Lachin. Se pa Lewòp, se pa Lèzetazini. Paske depi 15 an, Vladimir Poutine ap prepare pou bagay sa a. E nou di sa, aktyèlman la a, tout Lafrik pozisyone l, tout lemonn pozisyone l. Li lè li tan pou dirijan ayisyen yo, sitou pèsonn yo, dè idyo entelektyèl, dè la medyokrite entelektyèl, Gade vizyon mond lan, chanjman kap gen la pou yo pran panse Desalin yo ak panse Mao, Karl Marx e lòt zansèt nou yo. Pou gade Poutin, se tout bagay sa Poutin bon istwa lap fè. Misye chita sou istwa. Se tout bagay sa yo ki vin ba li, kap ba misye viktwa sou loksidan nan tan nouvèl gè sa. Li lè li tan pou nou kwape tout andikap konyitif, tout maladi, tout parèz de lèspri. Se sa kè nou. Kreye Chanel sa ki rele deba channmas ladanl ke nou bwase tout lide nou bwase lide sou tout lide ki konn ap fatige nou lan zokolos bwa tèt nou mesye la nou di al abone wi abone e envite frè nou envite zanmi nou envite menaj ou envite patnè nou abone paj la e chanel la nou pap regret. Paske nap jwenn bagay ki pou ede nou lan mouvman revolisyon ke nou dwe fè a, lan mouvman chanje peyi nou, lan mouvman chanjman total kapital sa, nou dwe itilize may nou, nou dwe itilize refleksyon filozofik, refleksyon istorik, jeopolitik pou n rive fè travay sa. Se sa k fè, atravè Sa nou debat jodi a se ki konsekans ke gè la Russie avèk Ikrèn nan genyen sou avni mond lan e sou avni pa nou. E atravè refleksyon sa nou wè, menm lè gen de konsekans ne, gen de mefè, de konsekans nefas, men atravè l nou ka jwenn, piske se dyalektik, nou ka jwenn bagay ki bon tou. E se la nou dwe itilize may nou

88 36 81 se 40 44 68 12 e ou wè n pale de jeopolitik de likrèn e la risi loksidan vandredi nou pral pale de petro karibe dola 50 ki wòl li ka jwe nan devlopman ekonomik peyi a se chak jou chak 2 jou nap pran tèm tematik pou n devlope pou n ouvè lespri mas yo pou n fè yo pran konsyans pou sitiyasyon mond lan ka pou n nan nan nan nan yon lòt mond. yon lòt mond ki ka gen chanjman total kapital pou n respire yon lòt vi, yon lòt pwosperite pou limanite.